Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou Be Marabou Kreyòl. Kòm nou konnen randevou nou an, se chak mèkredi, chak dimanch pou mwen prezante nou yon nouvo videyo. Mwen pral pale de 8 fason ke ou kapab dekouvri ke menaj ou ap twonpe ou. Men avan ke mwen ba nou 8 fason sa yo, silvouplè mwen ap mande ou pou like videyo a, abòne sou chanèl la e pataje l e mwen menm m ap retounen aprè yon poz. Jan ke mwen te di ou nan komansman video a, ke jodi a mwen vini avek 8 fason ke ou kapab dekouvri lè menaj ou ap tronpe ou. Premye fason an se ki sa li ye? Se ensten ou. Nòmalman, depi ou gen relasyon avèk on moun ou gen 1 an, 2 zan ansanm avè l, depi kòmanse gon bagay ki chanje w ap santi sa otomatikman. Nan ou menm w ap santi ke moun nan li pa moun sa ke w te gen avan. Sa se ensten w k ap fè w santi ke moun nan chanje otomatikman. Dezyèm fason ke w kapab dekouvri lè on moun ap twonpe w, moun sa li ap blame w nan tout sa ou fè. Ki jan mwen eksplike m? Moun sa ou gen dwa vle pou pale ansanm avè l pou di, a Babe, m wè w chanje, m pa vrèman konn kisa k ap pase, èske w deside pou nou gen yon ti konvèsasyon, èske w deside pou nou pataje de zide, pou n mete le pwen sur le i, pou n konnen kote pwoblèm nan ye, pou n konnen kote nou ka mete solisyon? Woy! W ap wè moun sa rete, w ap wè moun nan enève, w ap wè moun nan ap blame w, l ap di konsa ke bon, si m chanje, se ou menm ki koz mwen chanje, se ou menm ki pa fè tèl bagay tèl jan, w ap wè. tout sa ke wap dil pou jwenn yon solisyon wap wè moun sa li ap montre w ke se ou menm ki antò lap mete tout chay la sou do w pou l fè w santi ke ou koupab sa se dezyèm fason ke wap wè moun sa lap twonpe w twazyèm fason ke wap kab dekouvri moun sa ap twonpe w se nan diskou li. Pou m byen eksplike, w ap wè moun sa a, si li ap ba w manti jodi a, li di w konsa ke, Ah cheri, e sa k fè m pa rantre bonè, oubyen sa k fè nou pa wè jodi a, se paske m te soti, m ta regle yon bagay ansanm avèk Pierre ki fè w pa, nou pa wè. Aprè de jou, repoze l menm kesyon. Di, Cheri, poukisa nou pa t wè tèl dat? W ap wè l ap di w konsa, Ah cheri, se paske m t al regle yon bagay ansanm avèk Jacques ki fè nou pa wè. L ap bliye pawòl ke l te di w avan an, l ap di w yon lòt pawòl lè w repoze l kesyon. Sa se nan diskou moun nan w ap dekouvri. Donk, katriyèm fason ke w ap dekouvri moun nan ap twonpe w se nan vokabilè li. Kijan m eksplike w? Lè l ap pale, l ap itilize de mo, Cheri fè m konfyans. Cheri asire w nan mwen. Cheri, si w vle m ap ba ou a ki lè m antre nan travay mwen. Inikman pou li kapab asire w ke li p ap twonpe w, pou l retire dout ou gen nan tèt ou an, pou l ka fè sa l ap fè a pi byen. Pou l konnen ke li asire w ke li menm li p ap twonpe w, lè sa l ap jwenn fe vè pou l fè tout sa l vle yo pi byen. Sa se katriyèm fason ke ou kapab dekouvri ke mennaj ou ap twonpe w. Senkyèm fason ou kapab dekouvri ke mennaj ou ap twonpe w se nan vwa mennaj ou. Oparavan ou gen dwa wè lè w te konn pale ansanm avè l, li te konn pale byen dous avè w, li pa t konn enève sou ou, ou pa t konn wè anyen, anyen ki negatif lakay li. Kounye a la, w ap wè si mennaj ou kòmanse twonpe w, w ap wè sa nan vwa l, w ap wè l ap enève, l ap rele sou ou, l ap tout sa w di l, w ap di l bebe tèl bagay, w ap wè l ap rele sou ou, l ap bourade w avèk vwa l. Sa se yon lòt fason pou wè ke mennaj ou ap twonpe w nan vwa l. Sizyèm fason ke w ap dekouvri ke mennaj ou ap twonpe w, se nan langaj kòporèl li. Lè m pale de langaj kòporèl li, kisa m vle di? Lè l ap ba w manti, w ap wè swa l ap ri, swa l ap pase men nan cheve l, swa w ap wè l ap tranble, swa w ap wè l ap swe anpil, swa w ap wè l ap pase men l nan zòrèy li, swa w ap wè l ap pase men l nan vizaj li, swa w ap wè l ap pase men l nan nen l, l ap fè youn nan bagay sa yo kanmenm, lè sa se langaj kòporèl li, w ap wè l ap touche yon pati nan kò l kanmenm, pati nan kò l kanmenm, inikman pou l pa santi l malalèz, se konsa l ap kab eksprime l pi byen pou l bay manti a. Senkyèm fason ke w kapab dekouvri menaj ou ap twonpe w se. telefòn li. Wap wè telefòn li gen kòd ladan. E a chak fwa ou konn kòd lan wap wè li chanje kòd la. Pou ou menm pou pa dekouvri bagay ki ap pase nan telefòn li. Sa se setyèm fason ke ou kapab wè mennaj ou ap twonpe ou. E uityèm fason ke ou kapab wè mennaj ou ap twonpe ou, li pap respekte randevou ke ou gen avèl. Egzanp, si ou te gen pou te sòti ansanm avèl, wap wè li pap vini. E lè w rele l ap di, O bebe m te gentan bliye sa wi, w ap wè angajman ou menm avè l pa twò enpòtan ankò. La se lòt fason ke w kapab dekouvri ke mennaj ou ap twonpe w. Alò se tout sa m te pote pou nou nan videyo a. Si n renmen videyo a, silvouplè mwen ap mande nou like li e pataje l. Randevou dimanch pou yon lòt videyo. Bizou e a la pwochèn.